Tout richès nou fè nan peyi an se aletranje nou voye sere yo. Dayè nou gen byen nan lòt peyi, nou gen kay nou toupatou, se pou n pa pè goumen avèk yo. Dayè nou menm nou pa pral prezante vizaj nou pou n pou n goumen ansanm avèk yo, n ap peye yo menm ankò antre yo paske se yon bann ti grangou, se yon bann ti chimè, se yon bann moun sal. Avèk kòb nou fè yo, nou ka peye yo ankò pou yo goumen antre youn lòt epi pou n kapab pran kontwòl peyi a. Peyi a se pou nou li ye, dayè se desandan fransè ki mouri kite l pou nou. Se pou yo retounen an Afrik. Nou gen kontwòl ekonomi an, nou gen kontwòl komès, nou gen kontwòl tout peyi an, se pou n pran kontwòl politik lan tou. E dayè la politik se la fòs dè zam, nou pap pè pran zam. Se pou n goumen avèk yo. M tande yo di ke y ap redui peyi a an sand. Mwen al mwen menm mwen kòmanse voye peyi voye tout pitit mwen aletranje. M di yo ale mwen menm mwen mèt rete. Paske si m pa rete l pap bon fò mwen goumen avèk yo tou. Paske mwen menm m pa pral nan goumen nan lari avèk yo non. Avèk kòb mwen genyen an m ap pran yon ti gwoup nan mitan chimè yo ankò m fè yo al goumen avèk pwòp tèt yo jiskaske nou detwi yo youn apre lòt. Ok dayè moun sa yo yo pa apatyen a tè dayiti se afriken yo ye se pou yo retounen nan tè dafrik se kote yo nan grangou bann moun sal bann salòp bann chimè konprann e aristid la ankò nou nou gen poun prann poun voyel ale ankò epi poun gen kontròl peyi a totalman depi nèg sa nan peyi an li enpeche nou viv ou konprann sa mdou la li enpeche nou fè lajan jan poun fè lajan dayè moun nwè pa bezwen lajan poul viv. Se nou menm menm moun klè ki kap moun ki ki ki gen ki gen tout posiblite pou viv nou gen plis bezwen pase yo pase yo menm nenpòt ti maymolen nenpòt ti diri yo manje fagi yo plen se bagay yal fè fè pitit konprann sa m di la nou pa gen pou nou pè dayè batay la se pou nou l ye tou nou gen plis dwa nan tè a ke yo menm dayè nou se desandan dirèk de blan fransè yo menm se an afrik yo te soti se an esklavaj yo te ye la a konprann sa m di w la nou pa gen pou nou pè yo. E nou pa pral kanpe anfas yo pou nou goumen avèk yo non, n ap itilize pwòp yo menm. Dayè, ti sa k al lekòl yo, nou deja wè kòman n achete yo. Ou pran nenpòt ti kòb yo ba ou, ou di yo al di nenpòt ki kaka nan televizyon, nan radyo, ou wè yo di l. Ou konprann? Poukisa nou pè? Se pou nou kòmanse fè tèt nou parèt. Nou wè Michel Martelly te parèt, Michel Martelly pa pè yo, l goumen avè yo pandan senkan. Kòman fè nou menm nou pè? Poukisa nou pè? Ok, nou menm ap eseye itilize Jovenel Moïse pou nou kapab gen plis aksè nan pouvwa a, yo vle pou yo detwi nou, bon nou menm kounye a nou nan san, nou nan batay. Se pou youn fè lòt fè pè, mesaj la pase kèlkeswa kote nou ye a, se desandan fransè nou ye, dèyè lafrans kanpe li di l ap ba nou èd. Poukisa nou pè? Pou sa m fè l, ou kwè an 2004 yo te chase ti vagabon anba Aristide lan? Ki sa kwè ou pa wè se bonm nou te lage sou Site Solèy, n ap fout bonm pa deyò ankò. Ou konprann? Gade ki sa yo pran, yo pran kote sa a, yo detwi l, fè ti kay pil sou pil nan Petyonvil lan. An! N ap gen pou n detwi ti zòn sa a, lage bonm sou yo epi n ap gen lapè nou. Ou konn sa m ye la? Donk se pou n fè mesaj la pase youn ak lòt. Nou pa sipoze pè. M wè Acra fè yon ti deklarasyon, m wè yo tout ap vole. Bon mwen menm deklarasyon pa m nan pi anraje. Dayè yo pa konn non m, yo pa konn kiyès k ap pale a. Se pou n fè mesaj la pase. Menm jan y ap itilize medya a pou yo fè nou pè, se pou n pale avèk yo tou. Konprann? Se yon bann moun sal, yon bann moun pye atè. Menm lè y al lekòl yo rete stipid paske nou ka itilize yo jan nou vle. Pou sa nou pran yo, nou gen lajan moun ki gen lajan se li ki gen monopòl tout bagay yo wi ki sa genyen ou pran konbyen kòb nou depanse nan pou n fè yon Jovenel vin prezidan se prèske 50 milyon dola nou depanse pou n fè Jovenel prezidan wi nou ka fè tout sa nou vle nan peyi a se nou ki gen lajan pou ki sa nou pè e nou gen gwo zam pou ki sa nou pè. Konprann, m ap pale tout desandnan franse nan peyi a pou yo kanpe, voye timoun yo pati pou le prezan moman. Sa k pral Etazini, sa k pral an Frans, sa k pral tout kote yo va ye, nou menm pou nou kanpe, nou gen lajan pou nou met lajan deyò, pou nou goumen avèk lavalas yo, paske nou p ap kite yo pran pouvwa a ankò. Se pou nou tout kanpe. Se pou nou tout kanpe. Pa gen lach. Dayè Petyon pa t yon nèg ki lach. Si Petyon te lach, lè nou fin tiye Desalin, Ok Nou pap divize peyi a an 2 Christophe ap gouvène lan le nò kòm on milat Pétionne nou pran le sud kisa gen nou pap dirije hein donk fè mesaj la pase Youn pale avèk lòt ok nap met kòb nou ansanm epi nap pran peyi a men nap pral nap chase yo epi nap fè Haïti vin klè menm jan a sendomeng. N ap elimine pi fò moun nwa yo, epi yo pral fè ti rès ki rete a kouple avèk dè milat, epi pou n vin gen yon peyi ate klè menm jan avèk Sendomeng. Bann moun sal sa yo. Se pou n chase yo, se pou n fout detwi yo. Ok? Tounan nou pè. Epi n ap fout itilize Jovenel Moïse. Dayè se lajan nou pral fè Moïse, Jovenel Moïse prezidan. N ap itilize lajan nou, n ap met kòb deyò toujou pou n fè misye avanse. Mèsi bokou. Mèsi nou tande sa yo se klas la se lit li eksprime la lit de klas ke li pral mennen. Medam mesye mwen kwè ke nou tande tout bagay yo e jan mwen menm mwen di nou an e mwen m te vle mennen nou lan yon direksyon mwen vle ke nou konprann sa kap fèt la la kounya frèm sèm yo e nou wè nou byento la Jounalis la pral vin mete medam e mesye pou nou. Renni.
Fò w byen ak gwo bri nan gre a. Men jodi a la, Prezidan Jovenel Moïse vin nan zòn Sid la pou kapab gade ansanm avèk malere yo ki pwoblèm y ap konfwonte. Ou menm ki sa ou ta renmen di ak Prezidan an pou l ta ka vin fè pou nou nan Tòbèk? Ki sa m di ak Prezidan an? E la premyè fwa m wè yon bagay konsa. Prezidan an pral mouri. Paske twò gwo bagay pou l fè pou malere. Se premye prezidan mwen k fè sa. Li pral mouri wi. Li pral mouri. Si prezidan an antre nan ka malere konsa, e pou malere m konnen l genyen, prezidan an pral mouri. Alò, antouka, se Bondye k touye moun, m pa konn ki chay Bondye a ba li. Sa l ap fè a se bon bagay l ap fè pou nou, pou malere, men l pa fè pou grannèg lan, gwo a gwo deja. Alò, prezidan an, lè l vin Taywann, lè l vin nan Taywann yon jou, se piyay anglè vin ba grannèg. Di prezidan an pou mwen al wè priz Beryen an si n ka jwenn dlo a pèmanant. Se sa k ka benefisye malere a paske gwo a li a gwo deja. Lò diri a vann 300 dola se plezi grannèg konsa. Se mwen pa ka achte l. Grannèg la pe achte diri 400 dola a pa estòk li menm lakay li. Alò ki fè prezidan Jovenel gen pou mare l vini men e rèlman li pa p dire li pral mouri.
Jodi a map voye kondoleyans mwen bay tout fanatik Jovenel, tout fanatik Rirak Chat ki nan yon moman trè doulourez apre sa nou konnen k rive prezidan. Nou koube byen ba pou nou voye kondoleyans nou bay tout fanatik Krikrakchat, tout fanatik Jovenel ki te renmen bèl travay prezidan tap fè kè nou kontan kote nou wè Krikrakchat te fokis anpil sou travay Jovenel tap fè. Nap di tout moun pa dekouraje kenbe la Bondye ap pwoteje nanm Jovenel epi nou menm nap toujou kontinye travay pou nou montre w bèl travay kap fèt nan peyi a fanatik pòdepè fanatik depatman nòdwès mwen yo m konnen kou a di pou nou anpil fòs fènwa fwape nou trè fò Trè fò trè fò moun pòdepè yo nou pap janm jwenn yon prezidan ki te ka pote yon chanjman pou nou nan depatman pòdepè a m konnen nou an tristès m fè videyo sa konprann nan sitiyasyon sa kote aprè m aprann lanmò asasen te antre Asasine kay lakay li prezidan Jovenel. Vè 2 jou mpa mpa dòmi, mpa santim trè byen. Sa frapem. Li banm fè ti video sa mfon ti pale avè nou pase depi vè krikrak chat mpa mpa mpa twò pale avè nou. Mremèsye nou tout moun ki subscribe pou krikrak chat. Map di nou kenbe fèm. Pa lage. Met on Nan video sa m fè a video wout pòdèpè a met on dènye video kote nou wè jan fòs fè nwa yo pa renmen nou se sak fè m mete video a aprè li pou nou ka tande kijan moun yo wè nou antanke pèp pou nou ka idantifye ènemi an pase ènemi an li deja konnen se ènemi nou li ye nou se nou k pa konnen se ènemi nou li ye Li menm lènemi nou, l ap fè yon kolaborasyon avè nou. Li vle pi toujou ap kolabore avè nou. Pi rete, l ap pilonnen nou tout tan. Pou ki sa? Pase li konnen nou diferan de li menm. Nou pa sanble avè l. L ap di tout moun soti menm kote. Kòman ou fè pa sanble ak yon moun pou w panse se menm ou ye avè l? Li konnen sa nan kè li. Se sa k fè l toujou ap konplete. L ap konplote depi tan te kòmanse. E pa depi lendepandans l ap konplote non. Se depi tan te konplote. Depi Bondye te kreye moun, li wè moun diferan. Li konnen li diferan de nou, l ap konplote de nou menm. So sa k pase la, m mande nou pou nou pa dekouraje. Kenbe la pase mizerikòd nou. pa kòmanse depi lendepandans. Mizerikòd nou kòmanse depi Bondye te kreye lèzòm. So, jou, jou, jou, jou yo gen pou yo vin pi, pi, pi, pi bèl, pi klè. M ta swete Jovenel jwenn jistis li, pou yo ta mete konplis yo, sitou konplis entelektyèl yo pou yo ta mete yo dèyè bawo. Gen anpil nan konplis entelektyèl yo. Se nan peyi etranje yo ye, se nèg ki kache Miami yo ye. So, kes la kòmanse trè klè. Mwen m panse sa k pral pase an Ayiti a se yon bagay ki pral trè, trè grav moun pa ta panse. Nèg yo panse yo tou pisan. Poukisa yo panse yo tou pisan? Pase pou ti koulè a yo gen sou nou an, yo panse yo tou pisan. Men yo pa kalkile krim sa yo fè a depase yo, koulè a pap ka pwoteje yo. Moun koulè parèy ou pral mete yo dè bawo. E yo gen vi yo ale nan prizon federal anba lanmè. So fanatik Krikrak Chat yo, rete, pa dekouraje, rete abòne avè nou. M pa konnen sa m pral fè nan channel la, si m pral fokis sou lòt aspect de news lan pase m te fokis plis sou bèl travay Jovenel ap fè sitou nan depatman Pòdepè a e la m gen anpil fanatik. Defokis m pote video sa yo pou nou plis but. Konnya nou konnen Jovenel ale, nou pa konnen gouvènman k pral vini yo si pral kontinye fè travay Jovenel t ap fè a menm ke m tande Claude Joseph di li pral kontinye travay prezidan Jovenel t ap fè a men nou konnen kòman ayisyen ye sa pa garanti nou ke travay yo pral kontinye men se sa k fè m plis mal la. Se tankou kout kouto nan do moun Pòdepè, moun depatman Nòdwès pran. Kout kouto nan do. Sa Jovenel te pote pou Pòdepè, Nòdwès, m pa kwè moun k ap vin apre yo pral pote yo. M pa kwè sa. Se yon sèl ti pwoblèm m te gen ak Jovenel, pandan manda l la, li te kòmanse twò ta a Pòdepè. Si l te kòmanse pi bonè a Pòdepè, Nord-Ouest maybe jodi a nou te ka gon travay yo te ka gentan fini. Misye fokis pou satisfè zanmi, konprann, moun li panse lap kolabore avè yo, li panse se zanmi yo, e pifò moun yo se. Avantaj yo tap pran. Woulib yo tap pran. Lè lè a rive pou yo lage, yo lage. Wè tout moun preske lage Jovenel. Li menm menm phtk preske lage Jovenel. M pa ka kwè phtk ap pale de kesyon Joseph Lambert. Yo sipote Joseph Lambert nan ti bout papye. Yo lage Jovenel poko menm antere. Menm antere misye poko antere nèg yo gentan vire do yo gentan nan Joseph Lambert. Mezanmi ou wè kòman ayisyen an ye gade kijan ayisyen an ye menn yo lage joseph yo lage jovenel sèl pou kò li sèl moun m wè ki sanble k kanpe ak jovenel sanble sèl laurent lamothe ki kanpe ak jovenel li nan tout tv a letranje lap pale Pou jistis pou Jovenel, pou on ankèt entènasyonal ouvè pou yo pote koupab yo. Sak fèl di sa pase moun ki koupab entèlèktyèl yo, se moun ki nan Miami yo ye. Se pa lòt nèg se nèg Dimitri Vorb, nèg kouran yo ki dè zak la. Tout prèv yo kòmanse vini.